Bonjour le monde bonjour Haïti bonjour la terre entière son bonè pou m rejwenn ou ou menm ki branche m de partou wap gade espas klinik lakay fizik kote m chita la devan pòt dantre biwo mwen pou m ka fè yon ti koze avè w ankò yon fwa jodi a sou bagay kap bon pou ou ou konnen deja sa channel ou branche ki fè w jwenn video sa li rele klinik lakay. Se yon channel de d'information sanitaire, li pale de sante sèlman, de bagay de lavi moun, e bagay ki bon pou moun anpil moun renmen channel sa. Pwouve ke w renmen l lòske w like li, lòske ou abòne l, paske sa ap pèmèt ke w kenbe l an vi. Jisteman jodi a moun k ap pale a li rele Jean Wilder Senatus, mwen se jinekològ pa w la, zanmi pa w, medsen pa w. E se yon bonè pou mwen pou mwen rive kote ou ye a avèk enfòmasyon ke m toujou pote pou ou yo, ou menm ki branche m de par le mond. Nou vrèman apresye travay ke ou fè paske ou kenbe emisyon sa, ou kenbe channel sa an vi. Pataje l a yon zanmi, ou menm ki gen chans genyen l sou. e paj Facebook ou oubyen sou channel YouTube ou oubyen osi zanmi ki konn metel menm sou WhatsApp e patajel a lòt zanmi ankò mwen apresye sa e m vle salye tou patikilyèman zanmi ki a letranje ki pa an Ayiti paske emisyon an ap fèt depi biwo nou Ayiti aktyèlman. Se la nou ye nap fè video sa. Men ou menm ki branche nou nan Amerik di Nò, di Sid, Amerik Santral, lè Karayib, an Ewòp, an Azi, notamman nou zanmi nou ki an Chin, nou vrèman kontan konnen ke w branche emisyon sa, ou branche Channel sa, ou branche pou swiv video nap fè nan lè sa. Ankò yn fwa ou kap mande nou pale twòp, de kisa nou pral pale jodi a? Doktè Senatus pral pale de yon sijè ki konsène yon domèn nou ap eksplore ansanm depi plizyè videyo ki rele sèks, fè bagay an kreyòl wi. Nou pral pale de jodi a de ki enkonvenyan, ki avantaj ki genyen pou moun gen relasyon seksyèl nan dlo. Fè bagay nan dlo. Èske li bon? Èske l fè mal? Èske l pwoteje kont maladi? Èske l pwoteje kont gwosès? Ki valè efè sa ka gen sou kò yon moun lè w chwazi fè relasyon seksyèl, sèks, bagay, nan dlo dous oubyen nan dlo sale? Byen enstale w. Pa bliye like paj lan oubyen ankò abòne paske sa a se bagay k ap bon pou ou. Fè bagay nan dlo, èske se yon bagay ki bon pou kò gason ak kò fi? Rapidman m ap di, anpil moun renmen sa. Se anpil moun di se sèl kote yo ka gen relasyon seksyèl devan yon pakèt lòt moun e ke yo pa wè sa w ap fè a lè de pati jenital yo rankontre. Pou lòt moun, se pa sa sèlman. Genyen ki di yo pap pran maladi, oubyen pap gen gwosès, e yo tou pwofite. E, sa anpil moun pa konnen, jisteman, li gen yon sètèn valè an matyè de kontak. Bagay ou pa ta panse, lè moun nan ap gen relasyon seksyèl nan dlo, se youn nan kote sèks la ka pi douloure. Ou pa ta imajine sa, pou fi a notamman, oubyen pou moun k ap sibi penetrasyon an. Sa k pase se ke nan relasyon seksyèl, dè ke moun nan eksite, ke l fi ke l gason, tout pati nan kò ki pral gen sèks lan, li mouye. Li gen sekresyon ki vin ladan. Mentnan, lè w nan dlo a, dlo a lave sekresyon sa yo, o pwen ke kounye a, pa genyen E fè mouye a ankò. Kounye a penetrasyon an vini a vif. Sa moun pa konnen se ke dlo a pa penetre nan kò moun nan. Sa k fè sèks nan dlo a se yon sèks nòmal, regilye, paske jisteman dlo a an swa, notamman dlo sale a, li pa rantre nan kò moun nan ditou, ditou, li rete deyò. Donk se ògàn ki pral antre nan kò moun nan k ap antre ak tout sa l genyen kòm pwopriyete, kòm bagay ki avè l. Sètadi, si l gen yon mikwòb ladan l, l ap mennen l paske nan moman rapò la, m sot di w li deja okontrè dlo a seche, sekresyon yo, vajen an pi sèk posib. Natirèlman, anpil moun konsidere sèks sa a li bon anpil paske efè kontak la, dry, sètadi efè sèk la, efè aseche a, li fè ke kontak la vin pi fò. Si relasyon seksyèl òdinè nan espas ki pa nan dlo, li genyen sekresyon yo ki fè ògàn nan mouye, e gen moun ki tèlman konn mouye ke moun yo di l flip floup flap. Men nan dlo a, pa gen okenn fason pou mouye a konsève. O pwen ke kounye a se 2 ògàn yo k ap kontre youn ak lòt. Donk gen plis fasilite de blessure, men anpil moun estime sa tèlman bon, yo renmen fè l. Donya, Se premye bagay moun yo di ladann, lè yap fè sèks nan dlo li gou anpil, li bon anpil dans la mesure où s'il est vrai que moun yo kontak kò yo konn pa menm jan lè yo te nan yon kabann pa egzanp, men malgre tou yo kan menm rive penetre youn lòt an fas lòt notamman oubyen dèyè do jan yo ka vle penetre a, men sa sa ke ki pa òdinè penetrasyon sa pa gen mouye kote fi a ye kote gason an dlo a lave mouye a. Mentnan, sa l fè kòm bagay ki fè moun nan santi l byen, se kote m ta ka di sèk la, dry sex, kote m ta ka di kontak yo ki ogmante plis. Sa e premye bagay nou ka di e ki fè moun yo gen anpil plezi lè yo gen yon relasyon seksyèl nan dlo. Lòt bagay ankò, jan m te di l la, se youn nan ra kote moun nan ka gen relasyon seksyèl e ke moun nan ap gade men moun nan pa wè, moun nan konprann sa k ap fèt la men l pa wè, e gen moun ki pran plezi yo pou yo bay tèt yo libète sa pou yo gen relasyon seksyèl devan lòt moun, e kòm moun yo pa ka di san pou san e sa y ap fè nan milye kote yo ye a bon, yo santi bon pou yon fwa yo franchi yon entèdi, pa gen atènt a la pidè piske moun nan gen relasyon seksyèl nan dlo e devan yon pakèt moun, ke l dlo dous, ke dlo sal, sa vle di ke l nan pisin, ke l nan lanmè. Men mentnan eske de sa m sot di la, asavwa sèks la parèt pi gou e osi fè l devan lòt moun, se sa k sèlman genyen kòm efè nan gen relasyon seksyèl nan dlo, sètadi fè bagay fè bagay nan dlo sale, nan lamè, oubyen nan dlo dous, tankou nan pisin? Anpil moun panse, jan m te di l nan entwodiksyon an, fè sèks nan dlo a pwoteje kont maladi, yo menm panse li pwoteje kont gwosès. Pandan m la a, m ap tou bay yon anekdòt, yon moun ki te di li ap viv nan kay ak yon frè l, frè a lave l nan yon vaz, li menm l al lave l nan vaz la aprè, li ansent pou frè a. Non, sa pa posib. Menm nan dlo dous non plis, sa pa, menm nan pisin sa pa posib. Ou pa ka pran e spèmatozoyid nan dlo ki vin ansent ou. Sa pa egziste. Donk se yon fason pou anpil moun ta di a donk la abiye kesyon pa gen maladi nan nan dlo a. Non, se pa sa m te di, okontrè. Si w gade nan entwodiksyon an m te di konsa ke, Nan relasyon seksyèl la, kò gason an rantre nan kò fi a si n konsidere sa kò seksyèl eterojèn, eterosèks padon. Kò gason an rantre nan kò fi a e sisi menm san mouye, dlo a lave mouye a. Okontrè, gen plis posiblite de transmisyon de maladi. Anpil moun ap sezi. Si lè vre gen mwens sekresyon men kontak san gen plis chans pou l fèt. Gen posiblite gen blesu. Blesu omicron ou pap wè sa. Men anpil fwa lè w sot nan lanmè oubyen w sot nan piscine nan ou santi devan w cho paske jisteman ou te blese nan relasyon. E ti blesu sa yo sufi pou kreye nenpòt ki maladi ki transmèt. Sa e premye bagay. Donk, cette affaire de sèks nan dlo pa gen transmisyon de maladi. Non. Ou pa ka pran yon maladi si w benyen nan lanmè a kote yon moun ki VIH pozitif, gen epatit, li pa fasil pou w al pran VIH la. Bon pou m pa di ou pap pran VIH la nan dlo a. Gen yon mikwòb yo panse k transmèt nan dlo dous ki rele HPV ki bay kansè kòl matris e kondilom, yo panse ki ki transmèt nan dlo. Ankò yon fwa, fò moun nan te gentan gen relasyon seksyèl avan pou ke l rive antre nan kò fi a notamman. Brèf, pa gen yon mikwòb reyèlman ou pral jwenn nan dlo a, k ap sikile nan dlo a paske yon moun ki gen mikwòb la nan kò l, ap benyen nan dlo a an menm tan ke ou pral pran. Notamman nan dlo lanmè menm, pa gen kenn posiblite pou yon moun ap benyen nan lanmè a e gen nenpòt ki maladi li genyen e ke menm si l ta mete san l nan dlo lanmè a poko pral pran maladi a nan men l. Non, non, dlo lanmè a otomatikman selil yo tonbe ladan, selil kò imen tonbe ladan, y ap mouri. Donk li p ap kapab mennen ankenn jèm, ankenn mikwòb vin ba ou maladi paske mikwòb la ap sikile nan dlo a. Pakont, lè w fè penetrasyon ak moun nan, tande byen, Penetrasyon, kote ke kò moun nan antre nan kò w, e kòm gen posiblite de blesir menm si w pa pwèl blesir omicron, enben jisteman nan ka sa a, wi ou kapab pran nenpòt ki maladi moun nan genyen notamman pral gen kontak san ak san. M panse anpil moun konprann, e sa, anpil moun dwe konnen, men posiblite ki genyen pou yo kontrakte maladi nan relasyon seksyèl nan fè bagay nan dlo ke l dlo dous, ke l dlo sale. Mentnan pou siyatrè a gwosès dezire ou pa. Menm jan mwen sot eksplike l ke lè moun nan ap benyen nan lanmè oubyen nan pisin, se nan kò moun nan evenman ap fèt se pa nan dlo a, vrèman, kò yo depi yo fin antre youn anndan lòt, dlo pa penetre, dayè si dlo a te antre anndan vajen pa egzanp, li tap flap flap, donk dlo a pa antre, la bòn nouvèl se ke lanati gen sous de pwoteksyon pa l ki fè ke yn fwa peni an penetre vajen an, li klamse l anndan, pa gen mwayen pou ke E pou ke nòmalman dlo a rantre nan vajen an. Non, li pa t ap gou jan ou panse l gou a. Dlo a pa rantre, e piske dlo a pa rantre, sa vle di dlo lanmè a pa rantre nan vajen fi a vrèman. Donk, si gason an ejakile anndan fi a nan relasyon seksyèl la e ke fi a li menm li nan peryòd ke l ka ansent lan, wi l ap ansent. Benyen nan lanmè nan pisin pa anpeche yon moun sou fè sèks penetran, avèk penetrasyon, pou ke ou kontrakte maladi, ni non plis pou ou tonbe ansent. Pa vin di doktè a te di ou ka ale nan relasyon nan lamè, oubyen nan nan pisin, ou pap ansent, e ou pap pran maladi. Non, ou mwen di egzakteman le kontrè, sètadi ou ka ale nan relasyon efektivman nan dlo dous ou sale, ou pran maladi ou kòrèkteman menm jan ou ka ansent, Kòrèk tou. Sa mwen di w ki rasiran kanmenm, e sa m panse zanmi Klinik Lakay yo ap apresye tande sa, pa gen okenn posibilite pou ke yon ti fi ki pa nan relasyon oubyen ki yon gason ki ejakile nan lanmè a, ejakila, spèm yo k ap sikile nan dlo lanmè a pral ansent yon fi k ap benyen nan lanmè a. Sa pa egziste. Menm jan yon moun nan di ki vye VIH k ap benyen nan lanmè a, misye ta fè yon mechanste, li blese tèt li lage san l lanmè a, San sa a pral antre nan kò moun poul bal maladi VIH la? Non, pa gen ankenn posiblite pou sa ditou, ditou, ditou. Brèf, gen yon avantaj m sot di li, mèzanmi Klinik Lakay yo, pa bliye abòne paj lan oubyen like li, gen avantaj tankou sèks la parèt pi bon, menm jan ou ka gen sèks devan moun, nan dlo, dous ou sale, lòske ou vle fè sa. Pa kont gen, prèske sa w pa ta imajine, gen enkonvenyan, risk de transmisyon maladi yo pi elve, notamman, notamman lòske ou gen relasyon an se penetrasyon w ap fè, entravajinal et autres. Brèf, dè ke gen penetrasyon, toujou, ans, penetrasyon san pwoteksyon, toujou gen posibilite de transmisyon de maladi. Ke tout zanmi yo pran nòt de sa. Paske chak ede se yon seri nou genyen sou kesyon sèks. N ap retire tout tabou yo, tout zanmi yo dwe konnen ke natirèlman sèks nan lanmè, nan dlo dous, nan pisin bon, men li gen limit li an matyè de pwoteksyon de moun k ap fè sèks yo. Si w vle pa kontakte maladi, w vle pa ansent nan lanmè oubyen nan pisin, w a pral toujou penetre avèk yon pwoteksyon sou ògàn w ap penetre a. Vwala donk m panse ke anpil zanmi apresye ti video sa, pa bliye ou kapab pataje l, ou kapab like li, ou sou channel pa w la Klinik Lakay, se zanmi pa w Doktè Senatus ki tap pale ak ou, janm di w li a ou ka jwenn mwen pa WhatsApp sou nimewo telefòn sa 36 12 82 63 oubyen ankò wap jwenn mwen sou paj Facebook mwen sou Messenger oubyen ankò lòt mwayen ou konnen ke w ka jwenn yon moun sou Rezo sosyal yo. Donk se yon bonè pou m sèvi ou, ou konnen l deja. Mwen renmen w anpil, ou menm ki sitou ban nou love la menm jan an, lè w pataje, ou like channel sa e ou toujou fè ke emisyon yo rive pi lwen oubyen ankò videyo yo rive pi lwen posib, se plezi pa n sa pou plis moun konnen sou de bagay ki nan sante yo. N ap gen chans retounen ankò yon lòt videyo sou sijè ke nan domèn nou ye a, domèn sèks. Jodi a, pa bliye nou te pale eske ki avantaj ki genyen pou moun fè sèks nan lanmè, nan pisin e ki enkonvenyan tou ki kapab genyen nan sa. Nou espere ke ou te aprann. Doktè Senatus ba w randevou pou yon lòt videyo nan menm jan an. Mwen renmen w anpil. Pa bliye like nou ou ankò pa bliye pataje videyo a avèk lòt zanmi. N ap rewè w ankò. Love you. Bye.